E pafwa se moun nan, manman m konn al pale avèk moun nan, l di, jiskaprezan l poko manje non, moun nan di, enben mèt Senpyè ou mèt al manje, n ap tann ou. Tèlman son moun, donk trè souvan se se te un il y avait un esprit de sacrifice, trè souvan li pa wè enterè l, li met enterè pa l de kote jis pou l kapab privilejye enterè dotwi. Donk se te yon moun konsa. E nan sans de jenewozite, son moun m te kapab di ke sa ke l genyen li pa pou li. Donk si ke ou menm ou bon se jis ap jiska sa mò gen de temwanyaj ke map jwenn gen de moun nou pa menm konnen non sèlman l dakò peyi koler pou yo genyen li pran yo depi nan e alò se alepòk dèzane 80 90 donk yo te konn pale de lekòl primè.

Ou konn wè gon moun ki vin kotel moun nan vini pou afè pèsonèl li pou lòt bagay wi si la pa sot on bagay la bagay la m te kapab di son bagay pou manje donk gon gon machann kap pase epi lap achte l pou pitit li lefèt ke moun nan la kèlkeswa konbyen moun ki la kit se te 5 kit se 10 lap achte pou tout moun sa yo epi m ka konprann tou menm pou la la popilasyon estidyanstin estidyantin byen antandi e an palan dè dè etidyan de lekòl de dwa e dè syans ekonomik dè gonayiv Donk, papa m te konsidere yo tankou se papa yo, paske l te vrèman mete l disponib pou yo, a un pwen tèl, a chak fwa ke etidyan konn ap prepare memwa, yo konn chwazi l kòm patwon, yo konn chwazi l kòm direktè de memwa, donk li toujou mete l disponib, ou konn wè l konn pran yon jounen, pafwa se yon ti poz li pran, yon ti kout poz li pran pou l gentan al pran kèlke choz, e pafwa se manman m ki oblije mande otan, paske si se pou li, li ka pran tout longè jounen an. Pou l ap travay avèk avèk etidyan ki an kesyon an, eti, etidyan k ap prepare memwa w la, paske l te mete l disponib pou lèzot. Se poutèt sa, nan pasaj li gen anpil moun, nou kapab di lè ke papa m te rive mouri, paske tout moun, tout moun, pou n pa di majè pa, pati moun ki prezan an, yo konnen nan ki sikonstans ke lamò l te ye. Donk, nou kapab konprann menm lè lamò l te fèt, nou kapab di se pa. pitit li yo ki te pran kou, se lavil dè Gonayiv ki te pran kou, paske se tout popilasyon ki te an emwa, paske sa te afekte tout un chacun, paske sa te afekte tout un chacun, le fèt ke se yon moun ki te mete vil menm, vil o sèvis dè zot, sètadi li pat wè fanmi l avan, li pat menm wè tèt pa l avan, vwa m te ka di w fanmi l, men l te wè lapopilasyon, sètadi kèlkeswa kote l pase, kit se lajistis, kit se alekòl de dwa, kit se alekòl Ebenezè, kit se alegliz, kèlkeswa kote l te pase a, li te toujou menm e parèy pèsòn, pèsòn pou nou pa di pèsonaj, paske li pa chanje, li te gen pasyans pou l tande tout moun, li renmen desèvi tout moun, e ankò. Li te gen, donk, de ce fait, li te gen espri de sakrifis, e ankò, sete yn pèsòn jenerez. Se poutèt sa w konn wè, s on moun, li konn dizè, li konn nevè, nevè di swa, dizè di swa, moun ka vin frape pòt li pou mande pou li, tèlman s on moun ki mete l disponib pou lèzot. E ou konn wè a setè di maten, uitè di maten, gen moun, malgre yo konnen l ka fatige, l poko leve, yo konn vin chita tann pou l lè l prè pou yo resevwa l. Tèlman son moun ki te mete vi l o sèvis dèzot. E menm nan karyè li, sètadi dans la magistrature, ou konn wè li pa gen ase de tan o kou de la joune pou l travay sur dè dosye. Ou konn wè se a de zè di maten pafwa l pral li pral dòmi, pafwa se a in è di maten, pafwa l konn pase prèske tout nuit lan lè l gon dosye ki vrèman kòrse ki nan men l.

Tout sa lap fè poul te fèl byen e ki fè tou nan tout bagay ou wè ke nan tout moun kap kotwaye ki te konn kotwaye papam e nan tout bagay kel te konn patisipe yo wap wè moun sa yo li kite vrèman li kite vrèman kòman m te kapab di li fè enpak sou vi moun sa yo tout moun li te konn kotwaye janm sot di la kit se nan lekòl kit se nan kit se nan kominote eskolè la kit se nan kominote kretyèn nan Kit se nan popilasyon tout moun li te konn kotwaye, donk se yon moun ki fè enpak sou vi tout moun ke l te konn kotwaye yo. Paske lè w tande li ba w tann, e li ba w, li ba w, li ba w tann li, e sa l ap ba ou a, li ba ou l tout antye, e se si li pa mande kèlke choz an retou. E yonn nan bagay ki make fanmi an ki prezan jodi a, donk tout fanmi an konn sa, se yonn nan moun nou te konn di li gen yon memwa delefan. Li pa bliye anivèsè pèsòn nan fanmi an. Ou kapab wè l di jodi a se anivèsè se anivèsè Fefe. Fefe a se ti frè l, se li menm ki leve men la. Li di jodi a se anivèsè Feliks Senpyè, se ti frè li, se frè kadè li. Donk ou kapab di wè wè apre yon lòt tan l di jodi a se anivèsè Ann Mari. Ann Mari se ti sè l toujou, se li menm ki o mi se li menm ki nan premyè ranje a an teni ble a. E ou kapab wè yon lòt moman ankò, yon lòt tan ankò, ou kapab di wè jodi a se anivèsè Marie-Ange, son lòt sè l, anivèsè Ernest, son lòt frè l ki pati deja pou letènite. E li, ou kapab wè nan tout moun yo, jodi a se anivèsè manman l, lè manman l te vivan, anivèsè papa l, li pa janm bliye anivèsè pèsonn. E se yonn nan ra moun tou. ki pa janm bliye anivèsè pa mwen. Ou kapab wè manman m ka vin sonje okou de lajounen, dan lasware, oubyen yon manm nan fanmi an, men li menm depi granm maten, nou pa konnen si son ajennda l genyen pou l ekri tout anivèsè l yo, oubyen èske se yon memwa li te genyen ki osi fidèl, li pa janm bliye anivèsè pèsòn nan fanmi an. E ankò, yonn nan bagay ki fa, ki, ki make fanmi ankò, se ke li se yon moun ki konnen arb jeneyalojik fanmi an. Ou ka ap wè l ap di aryè granmè l te rele tèl jan, granmè l te rele tèl jan, granpè l. Li li konn tout ab jeneralojik fanmi an. Se sa fè konn wè yon moun bezwen konnen egzakteman èske tèl moun nan ki linye l soti, ki fanmi, ki bò l fanmi nou de prè ou de lwen. L ap ba w youn apre lòt. Nan sans sa l te gen yon memwa ki trè trè fidèl. Se sa fè ke fanmi an te apresye l anpil e ou kapab wè gen yon ansyen fanmi ki vini tout moun prèske te konnen l. Ou konn wè yon moun paske fanmi an li souche nan zòn ki re nan komin ki rele tènèv ou konn wè gon moun ki soti tènèv depi moun nan soti li di pitit ki moun ki pitit ki moun ou ye li di a bon enben pitit tèl moun enben papa w te rele tèl jan gran papa w te rele tèl jan li konn non lap ba w tout arbre généalogique lan tèlman l te gon memwa o osi fidèl e jiska prezan nan fanmi an nou poko jwenn yon moun e konn gon seri de moun nou konn bezwen retrase linye yo donk nou paka fè l. Paske se li menm ki te gen yon memwa osi fidèl. Pafwa pou n kapab jwenn tèl moun nan, pou n ka jwenn arb jeneyalojik oubyen pou n kapab jwenn tèl moun nan ki linye l soti, nou konn oblije ap pran enfòmasyon nan men plizyè manm, nan men plizyè ene ki nan fanmi an. Epoutan li menm, a li menm sèlman li te ka ba w tout enfòmasyon sa a nan fanmi an. Donk si sa fè ke se yon moun nan sans ke l te ye, nan fason ke l te ye, l te apresye tout fanmi l. Ou kapab wè premye janvye li pa pase sa lakay nou. Depi se fanmi l genyen, kit ou te gen mwayen, kit ou pa t gen mwayen, li pa fè aksepsyon de pèsòn, kèlkeswa moun ou ye a, li pral vizite w, donk e l ap pase tan avèk ou, e wè tout moman l se pou l se pou l e se pou l vizite dè pwòch, vizite dè paran. E pafwa tou se pou fidèl li, moun ki nan asanble l, l al vizite yo, l pran tout tan avèk li. Malgre l te prezidan lakou dapèl, malgre a yon sèten moman li te komisè di gouvèneman, malgre a yon lòt epòk li te dwayen di tribinal de premyè enstans dè Gonayiv, li pa janm gade ni sou tit li, ni sou sa l reprezante, ni sou sa l vo, menm si moun nan te gen mwayen, menm si moun nan pa t gen mwayen, donk papa m te mete tout moun sou menm pye degalite. Donk se sa k fè ke s on moun, li pa t menm te bezwen mikwo pou l te preche nou. Vil sèlman te gentan yon mesaj, vil sèlman te gentan yon, kòm se labib antan ke kretyèn, donk se a labib mwen fonksyone, mwen si mwen sèvi, m kapab di vil sèlman te gentan yon bib pou mwen, e m kwè se pa sèlman pou mwen, menm pou nou tout ki anndan fanmi an, se poutèt sa wap wè tout moun ki di ah depi wè se Hugues depi wè se papam oubyen depi wè se mèt Hugues St Pierre oubyen gen moun ki konn di pastè Hugues St Pierre Debwa se li menm ki pale yon koze, ki pale nan yon koze, nou fè koze a, nou bay koze a kredi. Poukisa? Paske fason ke li ye, son moun li te gen, bon m pa menm bezwen di sa, sa pa ase de presantasyon ke nou konnen ke son moun ki te trè onèt, son moun ki jis, son moun ki lwayal. Donk kote bagay la ye a, se la l ap mete l. E m byen kontan pandan w ap di kote bagay la lwa, kote bagay la la se la l ap mete l, m raple m yon bagay ke mwen menm mwen te viv menm. Te gen yon timoun ki te ret lakay nou. Timoun nan pa t menm paran nou, sèlman l te yon ti pwoteje de lafami. Epi m raple m, nou te nan yon diskisyon epi nou nou goumen. Epi n al devan, epi papa m, epi n al, epi kounye a papa m, n al devan papa m. Se tankou lè w lè w devan l tankou se nan tribinal. Li pa pou di w kòmsi paske se pitit li ki frape oubyen paske se pitit li ki blese, ou menm ou pa pitit li, ou anndan kay la, kòman moun y ap bay, y ap y ap y ap fè favè. Pa gen sa pou l ta ba w pataswèl oubyen pou l ta mete w ajenou epi l voye pitit li ale. Pa gen bagay konsa. Si pou nou tou lè 2 ajenou, nou tou lè 2 ap ajenou. Si pou l blame nou tou lè 2, l ap blame nou tou lè 2. E, e, e, pa gen kesyon di kòmsi se mwen menm ki pitit, m gen la vwa o chapit, epi yo fè lòt la fèmen bouch li. Pa gen sa. M ap fin pale, lè m fin pale, l ap tande m, epi l apre l ap di ou menm pale. Epi li menm l ap fè ekilib dè choz. Si pou l blame nou, pou l blame nou, si pou l mete nou ajenou, men l pa t renmen kale. Avrèdi, li pa t renmen kale. Li ka mete w ajenou oubyen l blame w. Sevèman pou pa rekòmanse. Donk sa te make m anpil nan lavi papa m e m panse li te make anpil moun ki te konn kotwaye l paske pa fason ke l te ye, paske nan sans sa e m te toujou twouve sa dwòl kòmsi m konn ap di mwen menm ki pitit poukisa ke papa m li menm l ap trete moun nan menm jan avè m. M te timoun m pa t ka konprann sa men lè m vin gran sa vrèman vin ede m e se poutèt sa m vin konprann ke lavi papa m. Se t on mesaj ke l te ye. Yon mesaj anbilan, yon mesaj vivan, paske lè m vin gran, lè m vin konprann e m vin wè tou lè ke on moun li fè m on bagay oubyen lè on moun di m on moun fè l on bagay, pafwa m pa kouri akòde kredi a sa moun nan di an, m toujou akòde, pa paske m se majistra tou non, Men pa, menm si se lakay mwen, menm si se legliz mwen, menm si kèlkeswa kote m ap desèvi an tou, men m toujou bay leswen pou m kite lòt moun nan pale. Menm si m se ta sè m ki ka gen pwoblèm avèk yon moun, menm si se ta frè m ki ta gen pwoblèm avèk yon moun, menm si se ta yon pwòch mwen ki ta gen pwoblèm avèk yon moun, m toujou bay chans avèk lòt moun nan pou pale. Se pa paske se sè m nan m kouri ba l priyorite, ni m kouri ba l rezon. M toujou sèvi de egzanp papa m. Donk se yon moun ki enspire m anpil. E sitou mwen menm mwen se yon majistra tou m nan lajistis, li enspire m anpil. Trè souvan, gen de bagay ki te ka parèt devan m kòm yon avantaj, men je ne veux pas souiller la mémoire de mon père paske m toujou raple m ke papa m li menm li fè anpil efò donk e se yonn nan efò e se yonn nan rezon ki fè donk jodi a yo kapab onore non yo te kapab onore memwa l se paske li fè anpil

e ki pa souye pasaj li ditou, nan sans sa m toujou fon fason pou m onore memwa l, nan sans sa pou m enspire de jan l te konn konpòte l, de jan ke l te konn aji de fason ke de fason ekitab, de fason jis e kote ke li pat janm kite enterè, ni tantasyon, ni anyen.

pou yo inogire plas sa a, pou yo imòtalize le non de ce grand homme ki è Hugues Saint Pierre, pou yo onore memwa l, m kwè mwen menm tou mwen mele ansanm avèk yo, m fè espri, sa di mwen ini detansyon avèk yo nan menm espri sa a pou nou onore l paske se yon moun chak jou Lap viv bon m kapab di ke papa m ap viv nan mwen poukisa paske trè souvan m toujou enspire de li m konn pwal pran yon desizyon m konn pwal m pwal fè yon bagay trè souvan se de li m enspire m toujou di si papa m te la kòman l tap aji m di si papa m te fè tèl bagay kòman l tap fè l trè souvan sou wè m toujou enspire de li se poutèt sa nan sans sa e pandan ke yap imòtalize non l Pandan ke yap onore memwa l paske yap fè plas la, plas la lap pote non Hugues Saint Pierre, mwen menm tou mwen santi m vrèman ini detansyon ansanm avèk tout ekip sa pou nou fè yon feso paske se yon moun ki enspire m anpil e m kwè se pa mwen menm sèlman l enspire, m kwè l enspire anpil moun paske tèlman vi l se te yon modèl, vi l se te yon egzanp. Bon mwen m panse m ase di paske si m ta kòmanse pran dè egzanp, dè referans pou m ta pale de moun sa,

Reprezantan Xplo Group M ap pwofite okazyon an pou m salye tout moun ki prezan. Reyalize yon pwojè ann Ayiti se pa bagay ki fasil, se sa k fè m ap pwofite okazyon an pou m remèsye Agom, Agom ki se Alyans Gonaiv Doutremer ki se yon ansanb Ayisyen k ap viv aletranje ki konsyan de jan sitiyasyon plas la ye. Plas la te nan yon sitiyasyon ki vrèman kritik kote moun pa t ka rekreye yo epi Agom te panse avèk sa epi yo te kontribye avèk elaborasyon pwojè a. M ap pwofite okazyon an tou pou m remèsye Xplo Group. Xplo Group. se yon konpayi lokal ki sitye nan byen ak 3. Nou ofri plizyè sèvis nan Xplo Group. Nou nan konstriksyon pou konstriksyon yonn nan pi gwo pwojè nou reyalize se pwojè plas la. Si yon moun ta bezwen konstwi yon mezon yo kapab kontakte nou. N ap evolye osi nan domèn agrikilti. Yon moun ki ta bezwen yon pwodwi lokal. diri, pwa, yo ta bezwen manje yon ti bèt volay, yo kapab kontakte nou tou. E nou ofri dotre sèvis, pa egzanp nan kredi, si yon moun ta bezwen fè yon prè pou komès li mache, yo kapab kontakte nou nan biwo nou ki sitye anfas Byennak 3. E n ap evolye nan anpil lòt domèn. Se pa bagay ki fasil. Ou toujou rankontre de kontrent. Pafwa kontrent ou rankontre yo. Ou dwe mete w alawotè pou simonte obstak sa yo, kontrent sa yo. E, pa egzanp, a chak pwojè k konn vin reyalize sou plas la deja, pwojè yo kanpe. Men mwen menm lè m pare pou m reyalize pwojè a, yo di m vòlè, yo di m sesi, yo di m sela. Men m kwè avèk onètete, menm lè ke yo pa kwè gen moun ki onèt nan peyi a, nou menm reprezantan Expo Group, nou onèt e nou fè tout sa k depann de nou pou nou reyalize pwojè a. E m ap pwofite okazyon sa osi pou m salye Junior, pou m salye osi Rubens ki se manb kominote Byennak. Lè gen yon konfli ant moun Byennak avèk nou sou plas la, se yo menm ki entèvni pou mete lapè. E m ap pwofite okazyon tou pou m salye tout bòs yo ki te ede nou reyalize pwojè a, tout mannèv yo tou. Ni Agom. Ni Expo Group, ni manb kominote Byennak pwouve ankò yn fwa nou menm Ayisyen nou pa bezwen anpil, nou pa bezwen gwo kòb pou nou reyalize gwo kokenn chenn pwojè an Ayiti. Il suffit ke nou gen volonte, nou kapab reyalize anpil bagay. Mèsi bokou.
Mèsi enjenyè, achitèk, reprezantan AGOM. Kounyela a. Se Nou te fè apwòch kominotè. Avan menm nou te kòmanse nan AGOM, nou te vin pale ak Junior, lòt medam ankò, lòt moun ki te gade avèk nou kòman sa te dwe pase. E kounye a la, se on moun ki se on notab oubyen reprezantan kominote spò isi a, Gatwo, Byenak, etsetera, ki pral pale nan non kominote a. Bon, se Junior Michel
Bonsoir tout moun se Junior Michel se pitit katye a pitit Gonayiv nou salye tout moun ki la nou salye memwa maitre Hugues Saint Pierre nou aprann anpil bagay nan pwojè sa se nan pwojè sa m konprann ke se pa gwo lestomak se pa gwo lajan ki ka fon pakèt bagay Gon ti bagay ki, gon ti mo k rele lanmou. Monchè, atravè pwojè sa a, mwen wè kisa mo lanmou sa a fè. Pou jan m wè, m te byen kolabore avèk tout moun ki te sou plas la. Explore Group, mesye Agom yo, Agom Gonayiv di nou mèsi. Kafou Turenne di nou mèsi. Pou eta ke plas la te ye, pou eta ke l la te ye, se fatra. Se bèt kap fè tout vye bagay ladan li. Bon, jodi a la, se sèl nou menm ki gen ti espas sa a pou nou dezannwiye nou, pou nou mete nou alèz jan ke nou ye a la. Gonayiv lontan, mwen te konnen, se te, se te la ville de l'hospitalité. Men avèk epanouyisman de pati politik, m kapab remake, m wè se vil la divize nan men nou. E akoz de divizyon sa a, m wè Gonayiv vin dèyè ke tout vil. Chak fwa m kanpe devan lakay mwen, yon ti lapli ap tonbe, m ap imajine kijan moun anba yo ye. Paske pou volim dlo m wè k ap al jwenn yo, m ap mande kote dlo, kisa yo ap fè a dlo sa a? Pou ki rezon? TPTC paka mete tèt ansanm a lameri pou yo netwaye tout kanal yo pou nou? Pou ki rezon Dekawo paka met tèt a Raboto pou Gonayiv pran plas li nan klasman 10 departeman yo vrèman? Pou ki rezon sivil paka met tèt avèk lapolis pou on polisye konnen lè l chita Gonayiv li chita a kè poze? Pouki rezon antreprenè Gonayiv yo pa ka met tèt ansanm pou nou fè de vin avèk de pwojè pou Gonayiv tounen sa l te ye lontan an? Pouki rezon elèv pa ka mete tèt a pwofesè pou edikasyon nou an pran yon lòt nivo? O mon Dye! Gonayiv! Si se vi m pou m bay pou Gonayiv avanse, si gen yon moun la a ki ka sakrifye m ke l vin sakrifye m. Mwa je lenpresyon. Si on pran yn jilèt e on pas sa sur ma men sa kap soti yo se Gonayiv ke yap ye se pa san ke yap ye se Gonayiv Explore Group mwen di nou mèsi Agom mèsi mèsi mèsi mèsi ankò.
Yon sakrifis, se yon gran angajman devan pitit li ki pa tap dakò l mouri vre devan madanm ni devan moun nan lokalite a, Junior di sa. Bon, nou preske fini ofisyèlman. E konyela se pnh, se enspektè Agri ki pral pale nan non lapolis. Lapolis ak popilasyon an se yon sèl. Nou pa te pa ka evite lapolis e efektivman enspektè a te resevwa m trè byen lè m te pote lèt la e l te pwomèt l ap la efektivman enspektè a la enspektè vous avez la parole merci.
Mesye le delege depatmantal.

Toussaint Louverture pou nou te kapab vin la pou nou te kapab patisipe nan bèl fèt sa nan bèl fèt e monchè mwen emu e mwen m ta li nan bis la la mwen gade mwen gade jan te gon lèm te vin la m te vin chita sou plas la m te wè bon monchè li pat bon ditou men lèm gade konnya la m wè sa son lòt bagay mwen remèsye manb ki te la pou te fè plas la nan fason sa enjenyè achitèk etc e mwen remèsye. Debòch. E mwen panse Alyans Gonayivyèn Doutremè pap kanpe la sèlman. E yo fin fè sa, yo ofri Kafou Tirèn sa a. Sa se chaj la. Troket la dèyè. Kisa troket la? Troket la Ebyen me sa nap fè se chak moun ki la na pral veye aske plas la rete pwop. Se pa sèl majistra a, se pa sèl lamèri. Lamèri gen pòsyon pa l, gen afè pa l l ap regle. Men nou konnen konn gen ti lachmay, konn gen ti zòn, ou konprann, yo konn prete atansyon, gen ti zòn tou yo pa twò ale. Men, nou menm ki la, nou dwe veye a pwòprete zòn nan, a pwòprete sal. Ou konprann? Pa kite, pa kite plas la sal, pa kite plas la. Moun k ap vann yo. M konn wè yon seri de mesye k ap jwe baskèt la. Lè mesye yo vini, yo vini pwòp. Yo vini pwòp. Ebyen, si n ap jwe yon kote sal, Se kòmsi se anyen. Lè e lè nou tonbe. Ebyen fatra pay vin tonbe sou nou tout kalite bagay. Ebyen mwen menm antan ke reprezantan komisarya Toussaint Louverture ki la a, map toujou fè patwouy e lèm fè patwouy map toujou veye aske Moun pa fè fatra la. Map toujou motive moun kman pou yo pa fè nenpot bagay sal sou plas la pou yo toujou kenbe plas la pwop e machann yo ki la tou nou menm nou dwe kiltive yon bagay si nou si nou fin vann. kote nou fin vann nan netwaye l paske demen aprè midi n ap retounen la ankò ebyen si nou retounen la nou te kite fatra nan jodi demen si Dye vle n ap retounen sou menm fatra l ap vin dyak sou dyak se nou menm ki pou kontribye tout moun nan zòn nan ki pou kontribye ebyen pou fè zòn nan bèl lè nou gade sa la famiy Hugues St Pierre. kontan. Mwen menm m pa t konnen Mèt Guy Sen Pyè, men m te toujou tande pale de li. Ebyen, mwen menm, mwen felisite tout moun ki prezan la, e mwen menm, m apral motive tout twoup mwen yo, ebyen pou yo, detanzantan pou yo fon pase la, pou yo gade plas la, paske sa. Se pou ou, se pa pou ou sèl li ye, se pou mwen menm tou. Paske dèfwa m ka vin la, m vin chita, m vin rekreye m. Se pa pou ou sèl moun Gonayiv li ye, mwen menm li pou mwen menm. Moun nan an dwa sot okay, li kanpe la, li wè son kote k pwòp, li vin chita. Men l ap vin chita. Se paske l wè la pwòp. Ebyen, mwen remèsye tout moun ki prezan la. Kòm gen lòt entèvenan, mwen di nou mèsi.
Mèsi, Enspektè Henri. E kounye a, nou konnen Gonayiv, swivan istwa, Gonayiv pral gen 600 zan, menm si se pa la Gonayiv la te kòmanse. Istwa di Gonayiv la te kòmanse Labranl. E konya se li k vin sant Gonayiv la, se sa nou ye la a, men se toujou on seksyon kominal. Mesye ki pral pale la se enjenyè Renald Orival, genyen inisyativ pou 600 zan Gonayiv pou ane sa a, e nou swete franchman tout Gonayivyen, Gonayivyèn, timoun kon granmoun sa k lòtbò, sa k Gonayiv y ap mete men, e mesye sa pral pale nan non. on gwoup Gonayivyen swa ki Ayiti, Gonayiv oubyen ki lòt bò, li genyen li menm tou 5 minit paske se on bagay ki kòmanse, machin nan kòmanse e l ap kontinye. Mèsi.
N ap di bonswa a tout moun ki la yo e a la fami Sen Pyè ke m konnen depi m piti. Lè m ap wè moun sa m ap sonje Madam Silvyo, m ap sonje Pè Silvyo. Donk sèt in fami ke m te piti m te konn al lakay yo. C'est une famille modèle e map remèsye tou Alyans Gonayivyèn d'Outre-Mer ki gen 3 eleman lè l pran fè plas sa an lonè de Mèt Ipsen. Jacques Stephen Alexis, Emmanuel Jean Baptiste Rossini et tant d'autres donk mwen m panse ke Alyans Gonayivyèn d'Outre-Mer voye yon sinyal ba responsab yo. Baz sitwayen nan vil la pou di ke de modèl de referans. Mèt Hugues Saint Pierre c'est un modèle de référence. M se te mon professeur aussi nan lise Fab Geffrard. M pa janm tande a yon moman done pou m tande yon eleman de koripsyon pou di mèt Hugues Saint Pierre yo ka kowonp li. nan desizyon de jistis lap pran. M pa janm tande mèt Hugues St Pierre pou yo di m nan lekòl de dwa si yon nèg bezwen yon bagay yon papye yon bagay kèlkonk lap pral devan mèt Hugues lap ofri l kòb. Sèt yon modèl de referans pou jèn yo paske nap viv nan yon sosyete kote se koripsyon kote se de tout malpwòpwete kap viv men Hugues St Pierre soti nan yon jenerasyon kote vil la te pwòp. E m panse se sinyal ke Alyans Gonayivyèn voye jounen jodi a pou di timoun yo ki la, vil nou a ki sal jounen jodi a li pa t janm konsa. Paske Hugues Saint Pierre, tout jenerasyon sa a lè nou t ap leve nan vil la, vil la te pwòp, kote moun te respekte moun, timoun respekte granmoun, granmoun respekte timoun. Donk m panse egzanp sa a ke Alyans Gonayivyèn, yon gwoup Gonayivyen ki deyò e ki voye sinyal la, li. paka rete konsa vil gonayiv paka rete konsa sal vil gonayiv paka rete kote la nosyon de desans moun pa gen desans yo pipi nan lari jan yo vle fi fi desann kilòt yo pipi jan yo vle li pa posib modèl sa ke mesye yo chwazi a gen plizyè modèl de referans paske gwo absans de modèl de referans nan sosyete nou an jounen jodi a usbn son modèl menm jan gen dòt lòt modèl m panse ki pou. Sèvi pou ke timoun yo la. Nou menm ki la, vil Gonayiv nou wè jounen jodi a l pat konsa. Li pat sal, te gen limyè ladan l, te gen yon pakèt respè ki te gen ladan l, gen posibilite a jès sa ke Alyans Gonayivyèn fè a pou ke voye yon sinyal pou di nou deyò, nou se pitit peyi a, nou pa ka kite plas la konsa, nou pa ka kite non yon nèg tankou Hugues Saint Pierre pase dans le silence. E m panse sinyal sa a, il faut que li kontinye, dòt eleman nan vil la, Moise Sixto, Jacques Stephen Alexis, Manuel Jean Baptiste, E ti Manno, ce sont des modèles de référence pou ke jenès sa a kwè gen de moun serye ke vil la te bay, gen de moun konpetan ke vil la te bay, gen de moun onèt ke vil la te bay e ke yo ka sèvi de modèle de référence pou jenerasyon kap vini an di an nou swiv moun sa yo. M pap kontinye, m pa prale pi lwen, mwen menm m reprezante alyan, ee, Inisyativ Sitwayen.

pou nou di an nou travay ansanm, an nou kreye yon vizibilite a vil la pou ane 2022 a. Malerezman, li pa rive fè jan nou fè a. Men nou menm antan ke sitwayen de Latibonit, nou panse non sèlman n ap kontinye travay e n ap travay pou ke Latibonit la vini yon pòl de devlopman ekonomik, e d'innovation e trè byento na gen plis enfòmasyon sou inisyativ la de travay nap fè e nou di tout moun ki te la mèsi donk kenbe pa lage c'est un modèle e gen dòt modèle gonayivyen il faut ke timoun yo konnen paske nou bezwen dè referans pou nou siviv nan nivo ke peyi a desann jounen jodi a ok mèsi.
Mèsi enjenyè Rival se.

pa rapò avèk tout gwo deplasman sa yo, tout gwo pèsonalite sa yo. AGOM ap remèsye Delege Depatmantal. Lè nou te di yo ke nou fè chwa de mèt lan pou nou te ba l e plas lan pote non l. Mèsi ankò nan non AGOM Fanmi Sen Pyè a. E fason ke nou akeyi mouvman an fè nou plis fyè toujou. E m kontan ke n te chwazi Mèt Sen Pyè. Yon jenerasyon ki t ap grandi nan vil Gonayiv, jenerasyon pa m nan, ki sonje ke chak katye yo te gen sa k rele komite katye. Depi l fè senkè, tout moun leve pou yo netwaye vil lan. Ki sonje ke se pa t ONG ki te dwe peye n pou netwaye vil nou. Se pa ONG ki konn peye nou pou n netwaye twou egou. Jenerasyon sa a santi li endinye nan eta ke l wè Gonayiv ye jounen jodi an. Lafòs dè choz epapiye nou enpe patou atravè planèt lan. Gen sa k ap viv ann Ewòp, gen sa ki ann Amerik di Nò, m ap pale de Kanada, Ozetazini, nan diferan eta ki genyen nan Etazini an. Tè Gonayivyen Jenerasyon m ki an Amerik di Sid, an Ajantin, Chili, egalman Brezil ki di ke fòk yo fon bagay pou vil sa. Enben se nan avril 2020 yo lanse AGOM, Alliance Gonaïvienne d'Outre-Mer. Kisa l ye egzakteman? Mesye sa yo met tèt yo ansanm yo di ke an depi de bil ke yo genyen pou yo peye chak semèn, chak mwa, An depi de paran yo yo gen pou yo ede an Ayiti, yo rezève yon ti pati pou vil la, pou vil de Gonayiv. Donk, yo mete ansanm, chak moun ki pran angajman, yo gen sa k rele yon kotizasyon ke yo fè anyèl ou mansyèl dèfwa, jan moun nan vle l lan. E gen komite santral lan ki a Miyami. Epi yo voye kòb lan pa tout posiblite nou konnen gen kounye a yo, Zelle, Cash App, tout posiblite sa yo. Mentnan, chak ane, AGOM idantifye atravè sa l rele yon komite de pwojè, yon pwojè pou l fè lavil lan. E premye pwojè an se te renove plas sa a ke anpil moun te rele plas Kafou Turenne e ke AGOM deside rebatize, 2 konsèr tou dabò avèk la mèri dè Gonayiv, plas Hugues Saint Pierre. Donk pou n te lanse tou dabò nou ta chèche otorizasyon nan men la mèri e erezman la mèri te anbrase pwojè a bra l kò ki pèmèt jounen jodi avèk anpil fyète n ap fè inogirasyon sa. Poukisa Hugues Saint Pierre? M pa kwè m bezwen vin fè ankenn repetisyon la a paske se yon jenerasyon ki te gen Hugues Saint Pierre swa pwofesè nan nivo lekòl, swa pwofesè yo nan nivo inivèsite. E erezman m pa kwè gen ankenn kontestasyon atravè vil lan nan moun ki tande ke n ap chèche a imòtalize referans sa a, ikon sa a ki rele Hugues Saint Pierre. Paske nan moman n ap pale a nou konnen ke peyi a an swa li gen yon pwoblèm de modèl, li gen yon pwoblèm de referans. Donk sa n te genyen yo n ap oblije wè kòman nou ka kenbe yo vivan. pou jenerasyon kap monte a ka poze kesyon poul di kiyès ki te Ikse Pyè la? E moun ki nan jenerasyon pam oubyen ki genyen 5 an mwens mwen yap gen posiblite pou yo kanpe potorik gason sa ki te rele Ikse Pyè a. Donk Agom ap eseye pou l wè kòman n ka rasanble Gonayivyen ki enpè patou sou planèt lan pou n wè kòman nou kapab refè imaj vil sa.

apati de jodi an, e AGOM deja lanse apèl dòf. Pral genyen 2 gwo pwojè pou ane 2023. Donk l ap li lanse apati de 15 jiyè tout fim ki bide yo pral remèt ki sa yo ki sa y ap bay kòm kòm y ap vle sa y ap mande y ap ka ban nou ni. e 2023 nap gen posiblite pou nou inogire 2 gwo pwojè tankou sa nou fè jodi an la. Ki pwojè AGOM lanse la kounya la a se tou dabò renovasyon plas Bawon Tonè a, sa tout moun Gonayiv rele plas boutèy la. Nou wè nan ki eta 1, nan ki eta lamantab ke plas sa a ye. Li difisil mezanmi mwen menm ki nan jenerasyon m nan Gonayiv lè nap pase devan kay frè a dèfwa ou wè a mwen de 5 mèt de baryè frè la kantite pil imondis fatra ki genyen mwen pa mwen paka kite l konsa nou fòn sispann panse ke se blan an se ong a kap fè pou nou an nou gade lotrejou on ti lapli k tonbe lavil la mezanmi 30 minit lapli wi kantite inondasyon ki genyen Ki sa k pase? N ap itilize jounen jodi an de pwodui ki p ap detui asyèt ke n ap itilize yo. Lè w lage yo nan kannal la, bon, moun ki fè etid sou bagay sa yo di yo fè plis ke santan avan yo detui. Y al nan lanmè an, y al detui sa n gen nan lanmè an, tout fwi de mè yo, yo pa janm detui. Enben, si yo bloke kannal yo, ki koz ke dlo ap antre lakay nou. Enben, annou wè kòman nou ka pwoteje l. Se pa moun k ap fè l pou nou. Se nou menm ankò. N ap akize otorite, ò otorite anpil fwa li menm li pa viktim nan inondasyon. E nou kap e nou kap viktim. Donk pou mwen tounen nan pou m santre sijè an ap di ke plas boutèy la e nou lanse l e kòb ki pral renove plas boutèy la se kòb moun Gonayiv kap viv aletranje kotize. Pa gen lòt moun ki finanse ago. E lòt pwojè ke agom lanse egalman ki gen pou li inogire nan ane 2023 a sa fè m plezi anpil kòm moun ki renmen foutbòl paske anpil moun la depi yo wè m yo wè foutbòl se sèl pasyon ke m genyen. Enben se pral mete yon gazon sentetik sou espas ki genyen nan savann poudriyè w lan, teren savann poudriyè w lan. E nan moman n ap pale a la, maten m sot nan yon rankont pou lanse chanpyona vakans lan, Mondialito, nou deja panse a eta teren an. Donk, AGOM pral travay sou li. AGOM espere, apati de 2023, pwoblèm sa yo p ap poze ankò, pwoblèm lè y api tonbe, teren an p ap ka jwe. Donk. Agom bezwen jounen jodi an sipò, konkou tout moun kap viv nan Gonayiv lè ke yo menm yo fè sakrifis pou renove kèk espas piblik nan vil lan nou menm nou gade yo pwòp e di yon fason spesyal nan non Agom ankò map remèsye komisè polis lan ki te dil talè a la plas la se pou nou mwen menm map pase la m pral lakay mwen Bretay m pral fè aktivitem lavil lan. Se rare fwa map jwenn chans rantre sou plas lan. Se nou ki gen plas lan, se nou kap vann sou li, se nou kap jwe sou li. Annou gade kantite timoun kap jwe la a. Sa ke m pa genyen preske lavil lan. Donk se byen, se nou pou pwoteje sa kap fèt yo. Donk Agom santi l fyè e Agom ap kontinye travay. pou ke nou wè kòman nou kapab refè imaj site sa a, Site Dendepandans. Donk nou menm k ap tande m la jounen jodi an, si nou gen paran nou ki aletranje, pale yo de Agom. Sit nou se www.agomhaiti.org, nou ka moute sou li, n ap jwenn de plis an plis detay de ki sa ki Agom nan ye. E se ba posiblite pou nou bay lebra, pou nou refè. imaj vil Gonayiv paske objektif lan se pou Gonayiv yon vil modèl, modèl pou lòt vil yo pou yo wè ke anpil travay de renovasyon fèt lavil lan se pa otorite etatik ki fèl men se sitwayen Gonayiv ki fèl. Mèsi bokou.
Avan majistra Johannes Clerzius, se mesye Josmar Joseph. E se Doktè Carty Phéné, manke yon moun ki se Enjenyè Grégory Jeudy, se nou 5 moun Gonayiv ki rete Gonayiv, swa konn pati men ki rete Gonayiv, e se nou menm ki reprezante AGOM, Alliance Gonaïvienne d'Outre-Mer. Mèsi, mèsi. Mesye le Mè, se Majistra k pral klotire pwogram nan pou nou, aprè kominote a fè sa l vle, y ap fè mizik.

e nou te trè ere lòske AGOM, Alyans Gonayivyèn Doutremè, te vin kote nou nan biwo nou nan lameri pou l te solisite de nou otorizasyon pou l renove plas sa a e nou te trè kontan pou nou te ba yo rapid rapid otorizasyon pou te kab mete yo an chantye.

paske se la ke anpil moun vin pran detant yo, se la ke anpil moun vin fè lwazi, se la ke anpil ekriven vin enspire pou yo bay bèl poyezi, pou yo konpoze bèl chanson, pou yo fè bèl komedi. pou yo egalman e prepare bèl blag oubyen odyans. Se nan espas plas piblik sa a tou ke anpil rasanbleman popilè fèt pou revandikasyon e reklamasyon. Nou pa ta kapab reste bra kwaze pou nou pa asosye nou avèk AGOM. pou pèmèt ke jodi a la a, nou santi kote nou chita a, nou chita byen alèz. E egalman, AGOM te byen etidye lòske, pa egzanp, li chwazi le non de Mesye Hugues St. Pierre pou batize plas sa a. E m panse ke. Famiy Sen Pyè a pa t met nan tèt li ke plas sa a, paske yo rele plas Hugues Saint Pierre, se plas pa yo li ye. Se vre Emmanuella? Plas la se pou ou? Li pa pou ou, se pou lavil de Gonayiv onkò pou moun Gato yo. E m estime tou, ti espas sa a se yon ti espas ki chanse anpil, konte teni di fèt ke ti espas sa a, benefisye de yon gwo non ki rele Hugues St Pierre Plas piblik Hugues St Pierre. Se yon ti espas ki chanse anpil, men yo di fouye patat se chans. Nou pa gen pwoblèm avèk sa. Ti espas sa a ki pran gwo tonton non potorik gason sa a, w konprann, ki rele Hugues St Pierre. Bravo pou ti espas sa a. Konpliman pou ou ti espas, paske ou pote non on gwo potorik gason ki rele Hugues Saint Pierre. Hugues Saint Pierre, eeh nou tout konnen ke nan Gonaives, se te yon eminan pwofesè.

Le monde. Sa vle di ke moun sa yo ke l fòme a, nou kapab di dabò ke Me Senpyè gen yon dimansyon e pòte inivèsèl. Se yon imanist nan travay ke li te konn ap fè. E moun sa yo ke l fòme a, Yo o sèvis de limanite. Donk, Mèt Sen Pyè se yon moun ki travèse lespas. Se te yon teyolojyen, yon edikatè, yon predikatè, yon direktè de moral ki te mete l toutantye, san rezèv, o sèvis de lavil de Gonayiv. E patriyòt sa a ke nou te dekouvri atravè travay ke l te konn ap fè a, fè ke jodi a, AGOM e Lameri mete tèt yo ansanm pou yo rele plas sa a Plas Hugues Saint Pierre. E se yon premyè nan travay, gwo travay ke nou gen pou nou fè, pou nou mete Fede Nèg sa a, li vrèman yon imòtèl. On nèg ke Gonayiv p ap janm bliye, on nèg ki te ranpli kaye l, ki te ranpli palmarès li avèk anpil bon bagay nan Gonayiv. E m pa panse ke gon Gonayivyen k ap bliye sa. Tout Gonayivyen pou mwen menm aksepte san okin pretansyon ke plas sa a yo rele l plas Hugues St-Pierre. E o non de la mairie de Gonayiv ke m reprezante, aprè midi a la, nan moman sa a, nou deklare plas Hugues Saint Pierre ouvè o gran piblik Gonayivyen.
Mèsi, plas la dezòmè, majistra Soudil, plas la rele plas Hugues Saint Pierre. Granmoun di timoun se plas Hugues St Pierre e di l kiyès ki te Hugues St Pierre la. Kounye a, n ap mande tout envite donè yo, dabò la famiy St Pierre, y ap pase nan ti espas sa a gen yon ti bwason pou pataje ansanm. N ap koupe riban pou rann espas la aksesib pou nou silvouplè. E.